Si 2 moun vini nan bar nou, yo vin fon bagay, moun yo majè, nou pa responsab non. Wi, moun yo majè. Mwen m wè videyo a men moun yo majè. Son biznis nou genyen, moun nan vin pran sèvis lakay nou, li peye nou ba l sèvis. Mentnan, se si yo te di ke nou pa te gen dwa ba fon moun sa yo. Sèvis CG la, nou menm kalite dapwa nou tap di ok moun sa yo non men si moun yo yo vini yo vin pran sèvis son biznis nou gen yo vin konsome nou ba yo sèvis CG m pa wè rezon pou se nou ki peye le kou omwen si se moun yo ta rete la se si nou ta fè men biznis yo mezanmi sa ke nou manje on peye di CG a ke nou manje a ke nou sèso nou gen moun nou anplwaye kap travay CG se trè delika non se trè delika.

Ki pote atent e kòman apèl tou sa ankò?
La pudè ou. Ki pote atent a la pudè. Donk nou menm kòm avoka de la sosyete nou estime ke se vrèman se vrèman malsen. Se dayè se yon enfraksyon ke li ye. Donk nou debake nan ba la. Nou sesyon a pwopriyete la. Nou mande l konèt si li konfime ke se vre. Gen dè enfraksyon ki te komèt yè swa. yo, non sèlman lè des aktivite omoseksyèl oubyen pònografik men osi des aktivite ki grav, si gen gen menas, gen menas avèk arm, gen agresyon a men arme, gen moun ki pote zam ilegal isi an, donk nou vini, nou pale ansanm avèk yo, yo konfime efektivman ke enfraksyon sa yo komèt e nou deside pou nou fèmen bal la momentaneman. An atandan ke e yo menm, e pati yo, e vwazinaj la di nou efektivman ki sa k ap pase nan zòn nan, èske yo konfòtab ansanm avèk bar la, èske yo konfòtab ak sa k ap pase isi an, epi nou mande a ti a pou l pran tèl vakite dwa si l santi dwa l leze. Dakò? Dakò. E se ki sa lalwa, se ki sa lalwa di lè jan de bagay sa yo fèt? Depi kote atentat a la pidè, nou konnen ke komisè gouvènman an se avoka de la sosyete ke l ye. Nou menm nou pa gen anyen kontre pèsonn moun, nou pa gen anyen kontre pèsonn pati, Men nou menm dè ke lòd sosyal è menase, dè ke y a un pwoblèm dan la sosyete, nou la pou nou reyaji, nou montre moun yo ke nou reyaji. Donk pou travay louvri se ki, se ki pwosesis ki kapab genyen pou ke sa ba sa. Bon, nou bezwen konprann sa kap pase nan espas la, nou bezwen konprann eske vwazinaj imedya a konfòtab ansanm avèk sa kap pase isi an, eske yo konfòtab ansanm avèk, eske dwa yo pa leze non plis tou, eske yo gen, eske pa gen pwoblèm ansanm avèl, epi pati a tou menm si sèti l leze kòm bar. ka fonksyone, li ka toujou pran tel vwa tel vwa, nap tann yo pi pi fèm dan la jistis. Sa vle di se plent, se plent plizyè sitwayen depoze pou moun sa yo? Pa mwen de 5 plent ont ete porte yè pou pou la nwi, pou la nwi di jedi, pou la nwi di vandredi, di jedi ou vandredi de se maten. Pa mwen de 5 plent porte pou moun kap agrese moun avèk zam isi an, pou lòt aktivite ke nou pap nome, epi pou atent a la pudeur. Nonm tout sa yo nou estime ke se grav dan la sosyete, se grav dan la komin, e kòm de fèt nou deside aji, nou aji nòmalman. Adi yo pote plent CG ni pou moun ni pou e sitwayen sa ou byen fi sa yo ki te fiyanse la. Donk sèt yon espas, nou menm nou pa fè pèsonalite nou pa fè katye, sèt yon espas kote gen dèz aktivite ki parèt dwòl, ilegal e ilisit k ap pase ladan l, pou nou konprann sa k ap pase a, nou deside entèveni. Popilasyon dwe atann, dwe konprann kisa e atann kisa de. de nou menm. Se yon sinyal klè n ap voye bay tout moun. Tout moun gen libète pou yo egzèse fonksyon yo, egzèse komès yo, egzèse aktivite yo tanke yo pa nui lòt moun. Se sa ke nou voye sinyal la klè ba tout moun. E trè pwochènman nou pral voye yon sinyal ba nèg motosiklèt yo, ba lòt bak a fè bri le swa yo, ba tout aktivite ki ilegal, ki ilisit nan kominote a. Mesye, mèsi.

Sa Yaya gen dèfwa se jan nèg la wè w li bay vwa. Mèt Jakmèl, apre komisè a fin poze CD sou bar la, nou konstate prezans li, vle di kisa? Bon, nou menm ankò an kalite de avoka bar la, nou vini pou nou te vini gade sa k fèt la, efektivman depi CD poze se ke nou menm kòm avoka nou oblije kounya la te al rankontre rèsponsab yo pou nou konnen egzakteman kisa ki di men legalman.

Sa konn fè pwopozal lè yap marye avan maryaj. Sak pase se 2 moun ki vini nan ba nou an. Moun yo vini nan ba nou an. Kote ke se. Efektivman se 2 fi. Men yo vini nan ba nou an atestan ke yo vini fiyanse. Men nou menm son biznis nou genyen. Son biznis nou genyen nap fè biznis. Ok moun yo vini yo vini. Wi ba majistra.